Bonjour bonsoir tout moun se kaltoub TV ki antre lakay ou pou yon lòt emisyon ou di mwen pou yon lòt videyo jodi a nou pote yon videyo pou ou ki netman diferan konparativman avèk videyo ke nou konn prezante yo gen anpil moun ki ta renmen wè kaltoub Ki tap dim ah ka nou pa wè fas ou nou pa wè vizaj ou etc etc etc ebyen tout fanatik mwen yo mezanmi men mwen an chè e an os m santim vrèman kontan paske m ansanm avèk nou jounen jodi an jodi an nou pote yon sijè ki vrèman enteresan pou ou se ki rezon ki fè HMI lan pa ka striktire ki rezon ki fè sa nou konnen nou menm mwen menm mwen son ayisyen natif natal Mwen renmen mizik ayisyen anpil. Nou anpil nan nou, anpil nan nou pou mpa di nou tout konsome mizik ayisyen. De prè ou de lwen. Kit moun nan te ti moun, kit li te gran moun, li toujou konsome mizik ayisyen. Gen anpil moun ki renmen mizik ayisyen. E nou konnen gon varyete nan mizik ayisyen nan. Nou gen konpa, nou gen rap, nou gen ipap. nou gen rege, nou gen dancehall, nou gen tout, tout, tout, tout bagay nèt an jeneral. Donk sa vle di se yon gam de pwodui mizik ayisyèn nan ye ki li menm li rezime an 1 ki se la mizik ayisyèn. Men sa fè depi yon bon ti tan ou di mwens pou n pa di lontan e se yon endistri k ap degringole. Malgre li ap degringole, men gen anpil moun ki te ka pale, nou pa konnen ki sa ki fè yo pa pale. Genyen tou ki pale, yo pa pran sa yo di a, yo pa ba l enpòtans, ou di mwens yo pa aplike sa sa moun yo di an. Men, mwen menm kòm yon aimé de la musique haïtienne, kòm yon moun ki fèt Ayiti, ki renmen tout bagay Ayiti, ki toujou ap konsome tout bagay Ayiti, M santi m t ap on ti jan fotif si m pa ta fon pale de endistri sa kote mwen menm sou chanèl youtube mwen m toujou fè anpil ti blag m toujou fè anpil videyo ki funny epi ki gen verite ladan yo tou konsènan atis ayisyen nou yo e pli presizeman endistri mizik ayisyen nan ki se Etchenmay lan e ki rezon ki fè Etchenmay la li menm li pa ka striktire. Youn nan rezon ki fè Etyen Malan pa ka striktire se paske chak grenn atis yo ap defann enterè pèsonèl yo olye yo defann enterè endistri mizik la an jeneral. Men pa bliye, pa janm bliye sa, pwovèb lan toujou di l, Une fwa ke w ap defann enterè pèsonèl ou, Otomatikman ou genyen l, ou bliye tout lòt yo. Men, lè w ap defann yon enterè ki jeneral, m panse anndan enterè jeneral la, ou pral vin jwenn enterè pèsonèl la. M panse se li menm pou anpil atis ta aplike de manyè aske pou n te kapab fè endistri sa grandi. Se youn nan endistri ki kapab fè peyi an blow up. Se youn nan endistri tou Malgre jan li a ki pote plis kòb nan peyi an. Se la tou plis kòb brase tou nan peyi an. Donk si se yon endistri ki gen tout kòb sa ladan l, poukisa nou pa ka met tèt nou ansanm pou n striktire l? Nan peyi ki devlope, yon atis depi li gen talan, li pa bezwen fè 50 mizik oubyen 50 albòm pou l gen yon ti kòb. Non. Yon sèl grèn mizik. Sifi pou n milyonè. Men nan peyi pa nou, malgre nèg la gen talan, malgre nèg la fè tout vi l l ap fè it, kan l gen yon ti maladi ou dimwens kan bagay yo pa bon, ou tande menm manje l pa ka manje. Ou tande menm lopital li pa ka ale, li pa gen kòb pou l al lopital. E pandansetan nèg la fè vi l l ap fè it. Li fè vi l l ap fè it. Ki rezon? Gon koz. Fòk nou chèche koz lan. Ki koz li ye? Anpil nan nou konn koz la deja. Ki rezon? Anpil nan nou konn rezon an deja. Imajine w, n ap pran egzanp yon atis tankou Soupa Deno ki fenk mouri la e regrete memwa l. Yon atis konsa ki se youn nan piyonye rap kreyòl, ki fè tout sa nou konnen n konnen yo. Nan rap kreyòl, li menm ansanm avèk koyekipye li, ansyen koyekipye li, ki mouri, ki se Master Dji. Epi ki mouri jan nou wè l mouri a, nan sikonstans nou wè l mouri a la. Kote ministè de la kilti? Ki wòl ministè de la kilti nan endistri sa? Lè nou di HMI, Haitian Music Industry, ki sa l vle di menm? Anndan yon endistri, ki sa yon moun sipoze jwenn anndan yon endistri? Mwen menm mwen konnen anndan chak endistri gen sa k rele estriktirasyon. Pou ki sa nou pa ka estriktire chema lan de manè a se ke pou atis nou yo ka omwen yon nèg di bon l ap achte yon Ferrari. Konbyen atis ayisyen nou konnen ki gen yon Ferrari se Etienne Malan ki ba li l. Li difisil, nou ka konte sou dwèt nou. Men pandansetan, tout ti peyi yo la, tout Afrik la la, tout nèg sa yo posede gwo gwo machin. Tout nèg sa yo ap viv byen. Se pa machin kòmsi ki, paske machin se yon byen materyèl li ye. Ou konprann sa m ap di w lan la? M konprann son byen materyèl li ye, son itilite, men kanmenm mesye, pou nèg a fè tout vil la fèyit, pou avan l posede yon ti machin, epi ti machin sa son liks pou li, pandansetan l fè tout vil la fèyit. Youn nan bagay ki enpeche nou striktire HMA lan, se paske nou ipokrit. Anpil nan nou ipokrit e nou konnen sa. Gon ipokrizi ki la kap. kap kòmsi kap ki la kap pouri etchenmay lan mizisyen pa byen avèk mizisyen pandansetan nou toujou ap dil mizisyen son sèl kòd fanmi èske jounen jodi an nou ka di sa mesye mizisyen son sèl kòd fanmi jan nap viv la chen manje chen sa nan etchenmay lan tout nèg ap veye ere nèg pou yo fè pou yo fè vyou pou yo fè like nèg ale menm poul fè it. Se nan defèt yon lòt l ap veye pou l fè it. Animatè a li menm pou l fè it, se defèt atis la l ap veye. A mesye, nou pa ka redui Etcema a la konsa. Non li pa bon. N ap pran egzanp mesye. Zafèm, ki gen le gran Dener Ceïde, ki gen le gran Reginald Cangé. Se fò nèg yo pa fò ki fè yo pa ka blow up ou di mwens se kòb yo pa gen ki pa ka fè yo blow up? Ou di mwens èske son lòt pwoblèm ki pa ka fè yo blow up? Le grand Reginald Cangé wi. Youn nan nèg ki pi konn chante nan Etyen May lan, nan jenerasyon sa. Pou m pa di nèg ki pi konn chante nan endistri mizik la aktyèlman la. Sa vle di sa k fè zafè m pa ka blow up? Pou nèg yo gen tout talan sa a, an sa vle di akoz nèg yo gen tout talan sa a, yo te bezwen lajan toujou pou yo te blow up? A mesye, bagay la pa konsa. Bagay la pa konsa. Otomatikman nèg la gen talan, avèk talan l lan l pa t bezwen lajan paske talan sipoze ba l lajan mesye. Nou menm an Ayiti, nou pa ankouraje talan. Nèg la te mèt gen tout talan ki egziste, l ap mouri pòv. N ap pran egzanp BOP la. BOP youn nan pyonye Masters of Haiti. Yon nan nèg ki te fò anpil ki fè anpil mizik nou konnen sa deja sa Martez fè Ayiti kòman BRB ap viv menm jan m te di l nèg sa yo se yon seri de nèg ki gen karaktè ki pap mande moun menm si yo t ap pase mizè yo pap mande moun men omwen mesye ministè de la kilti atis yo mesye si nou wè nou fè yon petisyon di mwen si nou kòmsi nou ta fè yon revandikasyon Revandikasyon an pa ka pase. Sa n pou n fè? Regwoupe tèt nou e fè, fè, fè, fè yon sendika mesye. Fè yon sendika. Fè yon sendika mesye. HMA la son, son, son, son, son sosyete li ye tou. Nou ka fè yon sendika anndan l. Si Ministè de la Culture pa, pa vle pran wòl li, li pa vle jwe wòl li, ke nou fè l jwe wòl li konsa. Nou fè yon sendika tou. Pou nou fè respekte dwa atis yo. Lè atis la fin fè yon èv li menm, li fè yon mizik oubyen yon bèl albòm, kòmsi pou l pa mouri pòv pou se lòt moun li menm k ap milyonè sou tèt atis lan. Fon sendika. Men nou pa fè sendika. Nou pa p fè l. Nou konn sa k fè nou pa p fè l? M pral ba nou rezon ki fè nou pa p fè l. Nou konn rezon an tou. Nou chak gen ti politisyen nou nan pòch nou. Nou chak gen ti prezidan nou, ti premye minis nou nan pòch nou. Nou chak ap defann ti enterè nou, ti enterè pèsonèl nou, nou pa defann endistri mizik la vre. Ou va konprann? Se youn nan rezon ki fè nou pap janm fè sendika paske nou pa, nou tout pa konvèje, tout lespri nou pa konvèje nan yon sèl kote. Tout nèg gen, gen, gen, gen, gen espri diferan, di, divès. Ou va konprann? Sa ka rive wi. Ou se yon, ou se yon atis, wap apiye yon politisyen, sa ka rive paske ou gen dwa, se, se dwa ou. Men omwen, quand il s'agit de la musique haïtienne, nou tout te ka konvèje yon sèl kote, mesye. Nou pa t bezwen gen divizyon nan sa. Nèg a fò, li fò, li fò, li fò, li fò, li fò pase sa m pa konnen ankò. Nèg a gen talan, l gen talan, l fè, l fè, l fè ankò. Men pou nèg a blow up, pou l posede yon ti machin, oubyen pou l jwenn yon sponsò, sanba mizè. Pandansetan nèg ki pi, ki pi, ki pi sòt nan Echenmay lan la, k ap fè mizik, k ap sesi, k ap selòtbò yo, Tout nèg gen anpil nèg ki monte la epa nèg ki pi fò yo se konsa lavi ye nou asepte l ou te gendwa fò lekòl men pandan setan nan lekòl la vi a ou fè zero ladan l sa ka rive men lè nèg a gen talan tou sponsò nou menm nou koz tou lè nèg a gen talan nèg a pa bezwen son lòt bagay pou l bay ankò pou l jwenn sponsò paske nèg a gen talan deja sa ka rive ou pa rive sou li li menm si li rive sou ou sipoze sèvi l. Paske e sak fèt nan tout lòt gwo peyi yo. Sponsor sipoze bay atis la push depi atis la gen talan. Nan pran egzanp Kolonèl, tout nèg di Kolonèl fou pa vre? Kononèl fou. M pa rekonèt misye, m poko janm wè l fas a fas. Men m ap gade sa rezo sosyo a ban mwen. Si kolonel te fou mesye. Lotrejou map gade misye la kap distribiye manje ba moun. Map gad misye komsi kap bay moun ti san goud, ti ti monnen l genyen. Kolonel wi mesye. Kolonel wi, kolonel friz. Kolonel pat met konn fè plake a. Pat nan ki fanni nou di son moun fou a. Son model pou nou wi mesye nou menm ki nan etyen may la ki fè tout vi nou nap jwe bal, ki fè tout vi nou. Nap pran nan men pèp la. Jodi an se lè li ye, li lè li tan pou n give back de sa nou te pran nan men pèp la. Men pandan se tan kolonèl non, kolonèl pap jwenn sponsò. Non, se yon moun fou li ye. Li se yon moun fou pandan se tan avèk ti fèb mwayen nou wè l genyen an, lap pataje a moun. Manmi, men sa pou fè tèl bagay. Manmi men sa. Nou pa wont mesye? Nou pa wont? Nou pa wont nou menm ki fè tout vi nou Nan nap fè kòb Se nòmal pou fè kòb paske nou gen talan Si w gen talan ou travay ou swe Ou pa konprann sa map di w lan la Se nòmal Men mesye pataje Pataje tou Sponsò yo Rive sou nèg ki pa gen talan yo Ti atis underground yo Rive sou yo Wa konprann Rive sou yo tou. Nou twò ipokrit mesye. Richie ansanm avèk Kenny fon bèl jès sote jou la. Yal bay zenglen yon bèl yal djenm nan zenglen. Sa son bèl bagay. Menm si yo te ansanm yo pa ansanm ankò. Donk sa vle di ou wè jazz la ap jwe nèg yo al ba yon bakòp. Felisitasyon mesye. Menm si san ipokrizi men felisitasyon. Poukisa anpil nan nou pa fèl. Poukisa nan etyèm a la oblije gen atis ki pa ka fouturing avèk lòt atis? Poukisa depi nèg a moute te wo, nèg a gentan fin moute deja li pap pran yon ti atis underground pou l mete anba zèl li pou l vole ansanm avèk li? Non, l ap toujou vle se li k pou vole. Lè li k pou vole pou sèl moun, se sèl li pou yo wè k ap vole men lòt moun ki gen talan an tou li pa ka vole. Donk, se youn nan rezon ki fè nou pap janm striktire etyèm a la. Donk, li lè, li tan mesye pou nou met tèt nou ansanm. Paske endistri a se yon endistri ki gen anpil kòb ladan l. Tout peyi fè kòb ladan l. Mizik san fwontyè. Mizik pa gen fwontyè. Nou pa ka di se kreyòl ki pwoblèm Etye May lan, ki fè nou pa ka rive. Non, li pa, li pa kreyòl. Se pa paske nou chante an kreyòl. Plen nan nou ki chante nan tout lang. Donk mizik son bagay ki inivèsèl li ye mesye. Mizik pa gen fontyè. Poukisa nou pa ka met tèt nou ansanm pou striktire l? Poukisa oblije gen hin han antre nou? Sa ka rive, si nèg a, menm si nèg a pa patnè w, nou pa gen menm opinyon politik. Si w jwenn yon sponsò, yon sponsò rele w, li mande w yon referans. Sa pa anyen non si w ba, si w di a, m gen tèl konfrè la, m gen tèl moun la, m ap ba w li kòm referans. Ou ka ba li kòm referans. Se paske nèg a pa patnè w kòm si si nèg a depi nèg a gen talan ou ka refere l a nenpòt moun wi se menm jan endistri a men kòman endistri a ye ou te gendwa gen biznis ou si madanm ou pa kalifye pou l nan biznis lan ou pa mete l si se yon lòt moun deyò yon lòt zanmi w ki kalifye se li pou mete paske se li menm k ap pèmèt biznis la avanse the right man in the right place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut Ebyen se menm jan, depi nèg la gen talan, nèg la pa bezwen kòmsi se nan klan w pou l ye wi, pou l ye kòmsi pou referanse l avèk yon sponsò. An rezime mesye, endistri a li gen anpil kòb ladan l. Men pou n fè kòb la, se tèt nou pou n met ansanm. Une fwa ke nou divize, nou pa met tèt nou ansanm, nou pap janm ka fè kòb ki gen nan Etyen Mala. Pa gen anyen ki divize ki pote fri mesye. Inyon pa fè fòs. Se inite ki fè fòs. Men inyon pa fè fòs. Toujou met sa nan tèt. Yo toujou di nou linyon fè la fòs non. Se linite ki fè la fòs. Dakò? Yo toujou di linite se le karaktè de kelke choz ki fòm 1. Yon grenn. Men linyon pa janm fè fòs. Met tèt nou ansanm, fè inite pito olye nou fè inyon, epi nap wè Etimay lan kouman lap blow up. Epi nap wè konbyen milyonè Etimay lan ap bay. Mèsi. Se te yon plezi pou m te pote ti video sa pou nou. M espere ke li te fè nou plezi. Kòmantè nou vrèman enpòtan pou nou. Feedback ou vrèman enpòtan. Si ou te renmen l, si ou te renmen sa kap di ladan l lan, si sa enterese w, ou ka ba nou like. Ou ka pataje l. Epi si w poko abone a chanel la li lè li tan pou fè sa. Mèsi e nap di w deja byenvni nan fanmi Kalthoub TV an. Se te yon plezi, babay, nap wè pou yon lòt okazyon. Mèsi.